La famille demwazèl sa a nap gade sou ekran an li rele Medjeny Joseph li gen sèlman 23 lane ebyen jou ki te lendi 14 jiyè 2025 lan kòtèj konsèy prezidansyèl tranzisyon an wete lavi demwazèl sa a Dèlma 75 daprè enfòmasyon ki disponib ebyen yo fè konnen demwazèl sa a te soti pou l ale lekòl. Ebyen, li te sou yon moto. Ebyen, pandan yo sou moto a, ebyen chofè moto a yo menm yo wè kòtèj Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an k ap vini, ebyen yo te pran wout twotwa pou yo. Malgre sa a, ebyen kòtèj lan pase pran tout de. Ebyen demwazèl lan mouri, epi chofè. Moto a li menm ap pran swen lopital kal merite. Daprè premye eleman defòmasyon ki tap sikile, yo te fè konnen ke boul grenn misye eklate. Men daprè enfòmasyon ki vin jwenn nou, ebyen ta sanble li pat eklate men misye te blese grav ladann, Ebyen doktè yo tap eseye koud li. Ebyen demwazèl sa a ki rele Me Jenny Joseph lan pèdi lavi l akòz kòtèj ka pete a pase pran demwazèl sa a ki kote l ta prale se lekòl. Sak pi di an nèg yo fin touye demwazèl lan yo pa rete yo ale. Banm lèse nou tande Theriel Thelus paske. Gen anpil bagay nou potko konnen de dosye sa a, nou pral konnen. Ann tande la fanmi. Jèn fi wap gade sou ekran se li menm ke nèg yo ebyen touye yè, kote ke selon premye eleman enfòmasyon ki te pataje via LNTV, selon sa moun yo te di, se ebyen kòtèj. konsèy prezidansyèl la ki ta rantre sou demwazèl la ki te sou yon motosiklèt avèk yon lòt ti jèn de 20 tan ki rele Wood. Wood, m kwè se Wood Diri misye rele sa m di. Enben misye, dayè yo te pataje imaj misye avè m, se grav. E, dan zon premye tan m te panse ke tou lè 2 pye misye kase. Men aprè radyografi yo te estime ke tou 2 pye yo pa kase. Genyen youn nan testikil misye yo, youn nan boul konprime misye yo ki te bon m tap gade imaj la m wè ki fann. M pa konn eske li eklate, eske boul la anrealite eklate. Men yo di ke li te eklate, se sa yo te di paske medsen tap tante koud li. Donk se pa bagay sa a dire. Yo te sou motosiklèt. Demwazèl la se timoun ki sòti sou zòn anlè nan Fonvèrèt. Se pitit Emmanuel Manno Joseph, Emmanuel Joseph. Enben, wi, jan n ap gade l sou ekran, li gen sèlman 23 lane. Se nan yon kou ke l ta prale. E atansyon, yo pa t rete nan zòn nan, se toujou menm. Mesaje yo ki te voye di nèg yo pou yo frape donk sa di moun sa yo kouri nan zòn ke yo tap viv avan enben yo al bouske lavi sou anwo delma sou 75 e se la tou li gon kou ke l ta prale m kwè eske se pon kou kizin yon bagay konsa enben se nan kou sa l ta prale e malerezman Li sòti li pa rantre paske kòtèj la al rantre sou yo. Yo wè kòtèj la, yo tèlman konnen moun sa yo fè sa yo vle nan peyi an, yo monte sou twotwa, yo kanpe sou twotwa pou yo bay pase. Kòtèj la pase sou twotwa, li bwote yo kanmenm, lala avè yo, e demwazèl la ki se Medjerni Jozèf, malgre yo fè tantativ kouri lopital ak li, malerezman, li pa reyisi retounen ak lavi. E lòt jenn gason an ki se chofè a, Wood Samedi, jiskaprezan eta sante misye pa kòrèk men misye li menm li te ankò rete gen souffle de vie. Pou lenstan nou pa konnen kòman misye ye, èske misye vin stable? Pandan jounen an, nou te pale ak kèk zanmi ki t al wè misye. E ben, jisteman, e misye te nan sitiyasyon trè kritik. E ankor yn fwa n ap mande swadizan otorite yo nan peyi an, nou ka sèlman reflechi yon segond pou gon jèn fi konsa nan yon kontèks ke Ayiti tèlman difisil pou pase tout peripesi n konnen pou leve yon timoun, si w pa paran w pa p konprann. Men si w son paran, pa jenitè, yon papa, si w son paran wap konprann kisa sa vle di leve yon timoun e sitou an Ayiti. Sa di lè timoun nan fin prepare pou l ta kòmanse fè ti ede fanmi an wi e pi gon ekip malfèktè kap byen woule nan yon peyi paske selon premye eleman enfòmasyon jounalis Alain TV a te jwenn Se kòtèj prezidansyèl la ki pase sou timoun yo sou twotwa la Dèlma 75 ayè. Sa di pandan timoun nan fin prepare apre tout mizè, peripesi, kalamite yo pase avè yo. An plis de sa, pwiske an pwovens pa vreman gen lekòl ki korèk, yo oblije vin Pòtoprens, rete nan zòn ke yo konstwi kay yo pou yo viv wi, bandi mete yo deyò. Kounya yo oblije al chèche anfèmen ti chanm kay lòt kote. E men kisa l vin bay kòm rezilta, san l pa malad, san l pa t sou kabann lopital, menm yon tèt fè mal li pa t genyen, sòti l sòti pou l al lekòl, li sòti li pa rantre. Epi sa pa di pèsòn anyen, ou konprann, kòmsi se yon bagay vag, wè, paske bon se pitit sòyèt, li pa gen non, li pa gen gwo non, epi yo touye yon timoun, epi yo ale. Eben nou menm nap mande jistis pou jèn sa a, fòk li mouri deja, wi men paran bezwen jisteman kounye a, fòk yo ba li yon fineray diy, E fòk genyen dedomajman ki bay non sèlman ak fanmi e Me Jenny ou byen Me Jenny e Joseph men tou fanmi Wood Samedi ti jèn de 20 an sa a ki byen sur se sou moto a l ap fè ti degaje l. N ap mande jistis reparasyon pou fanmi sa a. Ki son perte enorme, ki son gaspillage. Malereusement. Aksidan rive tout kote. Pa met nan tete ou pou gen tan di, ah se Haiti. Non, non, non. Aksidan rive tout kote, se chak jou moun ap mouri isi o Zeta Zuni. M gen yon zanmi avan yè kap montre mwen imaj, yon ti jèn yon zanmi l, ki ap travèse yon lari an Florid, ba yon machin pran l epi l tou ret atè a. Aksidan toujou rive. Men, al monte sou twotwa a pou touye 2 jèn, son ak kriminèl paske twotwa la pa fèt pou machin sikile ladan l. E, si se pa erè, paske lè m di pa erè, sa ka rive ou fon move kout volan, etsetera, sa toujou egziste dayè, aksidan rele, e sa fè l rele aksidan. Men lè w kouri ou son kriminèl. Si w te moun, ou te dwe kanpe apre aksidan an. Si w ale, w pa kanpe alòske se yon kòtèj. Nou tout pase pou n gade krim sa a, n ap konstate l. Tout machin yo ale, yo pa kanpe, nou se yon bann kriminèl. E fòk gen pouswit ki lanse kont nou. M ap mande tout avoka ki sansib pou pou vi moun, pou yo pran dosye sa an chaj. Paran pa gen kòb pou l peye avoka. Pran dosye sa an chaj, fòk yo dedomaje fanmi an. Paske n pa ka fè sa. Ok? Son ak kriminèl e fòk gen. Lòske se kriminèl, e ben la lwa gon jan yo trete kriminèl. On peyi moun pa ka viv, e pi gon pakèt mal fèktè la dan. Ok? E ben, nou kontinye ap touye ti malere malerez. Yo monte sou twotwa pou yo ka bay kòtèj la pase wi. Kòtèj la monte sou yo kanmenm jis sou twotwa la. Se kòmkwa se eksprè nou fè. E m souvan wè sa Ayiti wi. Ayiti nèg la son kamyon ou menm ou son on vwati. Se kankou nèg la li fè eksprè l vin monte sou ou paske l gwo nèg. E se sa k fè anpil nan nou wi anba gwo sanksyon isi Ozetazini. E gen anpil vil isi yo pa vle ayisyen kondwi pase yo di n pa konn kondwi e de fèt nou pwouve l vre. Lefè ke nèg la se yon kamyon, isi o Zetazini lè yon nèg se yon kamyon li wè yon ti machin ap vini se li l ranje kò l kouri depi l kapab pou l ba l pase wi pase l konnen l ka pran nan cho. Ayiti demen yon nèg se yon kamyon oubyen l se yon djip ki pi wo li fè ekspre li vin monte sou ti piti a. M pa menm bezwen di w pou motosiklèt. Isi lòske w ap kondwi yon moun ap vini se ou menm ki pran raje pou moun nan wi. Moun nan ap vin anfas ou, se ou menm wi ki pran wout, ki degaje w wi pou pou pran wout byen lwen pou bay moun nan pase wi. Ayiti, nèg la fè ekspre l ap monte sou moun nan, se moun nan t pou degaje l ba l pase. Se yon pwoblèm edikasyon grav ke n genyen. M pa p bliye dosye Richemond aswè a, poukisa? Paske n se yon pèp ki bliye vit. Malerezman. Menm jan w wè gen anpil konplotay k ap fèt kont TT a, gen anpil konplotay k ap fèt kont yon nèg ki rele Komisè Muscadin. Pou ki sa n konnen? Paske jisteman gen yon misyon dwe akonpli e ou ka konstate diskou yo ale nan menm sans. Oh Muscadin pa anyen etc nèg sud la fasil ke gang yo ka rekipere l. Yo rele sa presyon psikolojik. Travay mantal. Travay mantal. Ou wè alye gang yo repete l. Gen jounalis ki repete l. Gen enfliyansè ki repete l sou rezo etc. Nou sonje ke ekip Ti Bout Ba te menase avan desanm 2024 te fini yo ta pran Nip. Poukisa yo pa pran l? E wè gen moun ki ta pwopaje sa paske jisteman se sa travay mantal la fè. E se sa k fè mwen menm m pa rantre nan deba sa a men gen yon pakèt chanjman ki fèt dan le Sid m pa fin konprann yo. E sa k fè m di moun nan Sid fò yo pridan. Paske yon nèg ki ton kote ki soti nan teritwa pèdi epi nou pran l nan mete l komisè nan sid la m gen ti dout, m gen ti pwoblèm ak sa. M swete moun okay trè vijilan n ap sèlman tann kisa sa pral bay kòm rezilta. Men fò nou vijilan. Paske tout peyi a pa kapab teritwa pèdi. Mwen di n ke gon yon bagay la k ap pase sou Pestel, sou Grandans. Viv ansanm gon fasilite poul pran ti kannòt ti chaloup travèse sou pestèl e lè w pestèl ou pa gen twòp pwoblèm pou w rive sou chantal pou w rive okay nan sud peyi an e se sak fè gen 2 nèg yo pran la ki se enso avèk ti frè enso se nèg chantal chantal menm nèg ki soti nan lokalite letan nan chantal nan okay nan sud peyi an. Ebyen genyen mesye sa m te di n yè yo arete Philippe, Philippe Etienne ke yo arete ebyen nan kad ankèt ki kontinye ap mennen via telefòn Philippe Etienne. Pa bliye m di n Philippe Etienne son nèg ki sou senkyèm arestasyon l. Misye kòmanse arete depi 2004 pou jiskaske n rive 2025. Yè m te pale n de misye, m te di ke dcpj gon eleman enpòtan nan men l la, poukisa? Se paske lè misye te arete e l te pral libere avan dènye arestasyon li an, avan kòm si l te evade an, lè misye te arete a, misye te deja depanse plis ke 25 mil dolar ameriken pou l te jwenn liberasyon l e se de zòm opouvwa ki te pran kòb sa nan men misye. Peyi a dwe konnen plis sou bagay sa. Ebyen nèg sa t sou ekran li menm lapolis nan Sid peyi an nou pwofite salye DDS la. Nou konnen mwen menm map swiv nèg yo depi nèg la fon ti bagay mwen plis ou mwen ap kenbe map swiv li kote l prale. Direktè Jolicoeur jiska prezan Alan Jolicoeur nap swiv kote misye prale men misye vle bay bon ti kout menl nan sud la poglanstan nap tann nap gade nap swiv m sèlman swete ke w pa dewoute ou pa devye paske gon fenomèn vòlò tè nan sud e lapolis pa inosan ladanl. M swete ke w rete nan chemen w dwat epi vanse. Enben, lapolis mennen yon operasyon nan Kanperen, kote yo ale nan kay towo sa tue kan ki se Mirvil, alò misye rele Mirvil Tousen. E se mesaj yo pral retrase via dèz echanj tèks. ke yo pral jwenn sou telefòn Philippe Etienne nan kad fizi kalib 5 pwen 56 ke nou te prezante la a, ki sou ekran dayè, e ben fizi sa a ke yo jwenn kay misye kote misye avoue li te resevwa l de Philippe Etienne. Ki te kenbel pou li alò li te li te Philippe te bal kenbel pasel menm li gen li gen plan sa vle Philippe te gen tan pran yon 300 mil goud sou fuzi a eben jisteman 300 mil goud wi papa li te bay li gen plan a di misye te se nan plan ni la fuzi a ye nan plan lè ou mande l men kote papye plan nan di l poko renouvle l yo di eske ou gen papye l di l pa gen pa yo melanje nan menn Eeh ou melanje tande wi lè yo mande misye men tande kote papye plan nan misye di li poko renouvle l yo di eske l gen li di non li pa gen li pa gen papye eh ben n pa konnen misye te fon ti pale tou kout wi kote mouche.

Enben, swit ak divès echanj tèks ke yo jwenn sou telefòn Philippe Etienne ki gen pou wè avèk zam sa a, enben, lè lapolis debake kay misye, e misye pral avwe nòmalman ke zam sa li genyen nan men li, enben, se Philippe ki te ba l kenbe l, e kòmsi Philippe t al plane zam nan. Yon nèg ki di m T-65 li ye. AR 15, Amen tout sa n di bon m pa konnen nou genyen wi se ke misye te bay Philippe 300 mil goud sou zam nan Mezanmi bon e kounye a kòman kondisyon plan nan ye la lè w al plane yon bagay e an n ta di Philippe pa remèt misye kòb la zam nan ap toujou ret pou misye konbyen tan m konn tande yo di 3 mwa 5 mwa e pa sa lè w al nan plane m poko janm al bay yon bagay nan plane non. Moun ki konn al nan plane yo dim non koman sa fèt hein e kom si si bay an di ke li bay zam nan plane pou 300 mil goud eske l gon delè pou Philippe ta remèt li 300 mil goud pou l ka repran zam nan se sa an ta di kounye a dèle Fritji ou menm ki konn al nan plane Fritji Kenel ou gen plane monchè Kenel monchè a rete. Pè Peter ou gen plan ou konn al nan bay nan plan di pale klè dim non kounya lè w ba li nan plan la ann ta di misye pa remèt 300 mil goud la sa vle di ke zam nan ap tou rete pou li e pa sa apre yon nonb de tan an e bon mwen wil do di m apre 90 jou li pa vini li pè dil o 90 jou e men se 3 mwa 90 jou 3 mwa pa sa. E m korèk wi 3 mwa 3 jou. Ou wè tout nèg plane yo konn al di m sa. Nou konn al antre plane ba yo mesye pa gen pwoblèm. Men pa bliye ti lapli te di n ke l gen plane tou. E nan kad kidnaping nan ti lapli di li menm gen kidnaping ki fèt. Se nan plane yo vin mete moun nan lakay li. San di se pa li te al fè kidnaping nan an reyalite. Men se plane yo vin plane l. Rete. E ben ba yo melanje nan men nou. Enben, wi, misye la ki se Mirville Toussaint, yon nèg, gade w, gade w mèt la, gade figi w menn. Kounye a yo pran w la kòm bon sitwayen nan depatman an. M sye ke gen anpil moun ki petèt ap swiv ou la ki renmen w. Bon, gade nan ki sa w tonbe. Bon, m swete limyè fèt pou konnen plis. Eske ou se alye misye? Eske gen yon bagay ke nou te konn fè? Eske ou abitye? Bon, si misye, dayè, se yon abitye. Si w ka bay misye 300 mil goud. poul planon zam lakay ou se paske jisteman ou abitye fèl kounye a fòn tcheke kiyès ki abitye plane zam lakay ou ki lòt zam kou gen ki plane fò la polis ta kontinye mennen envestigasyon sou sa pa yon problem an nou ale Stéphanie na pou an reta paske fò nou finak dosye sa ke m bay pèp la on bon ti on bon ti reta la dan de pa vwè pou m te pale sou li ok pou ki sa sa enteresem. Pandan nou nan sid ann tou rete nan sid. Ekoute. Se swa nou fè peyi ou byen nou aksepte nou kraze peyi a. E sa te fè depi yè m di nou fò nou pran kan nou. Se swa n sa ou byen n pa sa. Se gon moman ki rive. Pa care de sa moun ap di. Komsi pa panike pa rapo ak sa moun ap di de ou. Yap toujou di. Gon kanpay sistematik kont Muscadin depi kelke tan. Men al gade pou we tout neg ki ap kritike Muscadin yo, ki relasyon yo devlope anfas TT pa egzanp. Tande Viola Deris, al gade pa egzanp, anpil moun k ap kritike Muscadin yo, e ki konpòtman yo afiche kont TT? Men m pa gen anyen kont yo. Men yo genyen kont mwen jisteman, paske nan lespri pa yo mwen deranje, menm jan m pa gen pwoblèm kòm si yo konnen m sipòte Muscadin, etsetera, men non, m pa konnen Muscadin. Men mwen toujou di l ke jan peyi a prale la a, nou bezwen plizyè Muscadin. Poukisa oblije gon travay, yon presyon psikolojik kap fèt sou moun nan Nip, sou moun nan Sid, e nan nou ale a lide pou n ka destabilize, demoralize, dekonsantre komisè Muscadin ki li menm, ki pa dòmi pou l ka pèmèt ke moun yo dòmi nan Nip la. M pa dakò ak tout sa Muscadin fè. Men m baw garanti, si Muscadin pat gen konpòtman sa Nip la livre deja. Fò nou klè sou sa. Muscadin se pa kòm si mwayen l genyen pou l anpeche tout bagay rive nan Nip la non. Misye gon sèl bagay ki jwe an favè l. Ki rele volonte dabor. Misye gen volonte, volonte misye genyen an, sa vin pèmèt ke misye vin kreye yon konfyans, misye vin kreye yon. fòm de stabilite nan zòn li, nan blòk li, e misye vin gon kredibilite ki jwe an favè li pa rapò ak kestyon kriminèl yo. E sa k fè mwen toujou yon ti kras pa konprann, kòman fè yon nèg Pòtoprens ou yon nèg sou rezo sosyal ap kritike Muscadin pandan ke moun ki nan fyèf Muscadin ap ba li love? La m gen pwoblèm. Hervé Joseph m salye w t m gen pwoblèm paske kòman fè yon nèg pòtoprens ki pa viv nan nip l ap atake Muscadin sistematik de manyè sistematik chak jou l nan kò Muscadin alòske moun nan nip yo menm moun ki nan sid epi y ap voye Muscadin anlè èske sa vle di si nèg la di wi Muscadin son kriminèl son vagabon èske sa vle di tout moun nan nip se kriminèl tout moun nan sid se kriminèl se vagabon m pa kwè sa. Toutfwa, gen nèg map tande tou kap fè de rezolisyon, kap fè de, kap di, kap fè de analiz sou Muscadin, map mande tèt mwen tou, eske si nèg sa yo, antrepriz yo, biznis yo te nan lwès, eske yo tap gen menm refleksyon anvè Muscadin, anvè Sid la? Fòn reflechi sa tou. Paske n pa dwe nan ipokrizi. Mwen menm m pa nèg nan Sid, m pa nèg nan Nip, sof ke mwen se yon sitwayen, e se prèv damou pou Ayiti, e pa alye gang kap voye al kraze mwen menm. Okontrè, e sa k fè bon wè, kòman w imajine, yon komisè kap travay pou mete sekirite nan depatman l, mwen deside, mwen pran desizyon pou m mande sipòte misye, epi nèg fache kont mwen pou sa. Bon ka reflechi wi. M pa nèg nan Sid, m pa nèg nan Nip. M te ka fè sa pou zòn lakay kote m soti. Le fè ke m wè gon nèg ki gen volonte sèlman wi pou anpeche. Tande, si m te yon nèg ki te renmen gang, jan n vle vann li an. Si m te nan gang, m pa t ap ede jisteman sipòte yon nèg k ap konbat gang. Se prèv ke mwen se yon nèg ki anti gang. M pa alye gang. Ben n pap konprann sa paske sèvèl anpil nan nou boukannen, yo fè n mal konprann reyalite a. Malerezman. Eske n sonje mesye sa ki sou ekran an? M pral fè n tande. Paske achiv yo la. Komisè Muscadin te gen yon enfòmasyon sou chèf gang teyoris Maryani an, Tiboutba. Enfòmasyon an te fè kwè ke Tiboudba nan Sid e l nan otèl nèg sa t sou ekran ki rele Didye. M pral montre n kòman peyi a difisil. Eske n sonje mesye sa ki sou ekran an? M pral fè n tande. Paske achiv yo la. Komisè Muscadin te gen yon enfòmasyon sou chèf gang teyoris Maryani an, Tiboudba. Enfòmasyon te fè kwè ke Tiboudba nan Sid e l nan otèl nèg Satsuekan ki rele Didye. M pral montre n kòman peyi a difisil. Lè komisè Muscadin debake kay Didye nan otèl lan, yo pa jwenn Boudba. Didye fè konnen pa t gen moun konsa nan otèl li. Alòske, byen ke Muscadin fon kou kreten tou, paske si w konnen w pral nan yon operasyon konsa, byen ke se te kanmèm yon kou sipriz, men w pat menm bezwen jisteman, ou te dwe asire w ke tout zòn nan kadrye, kèlkeswa sa k pase pou gen yon ide. E se sa k fè Richemond te, jiskaprezan misye ap ranse, men misye genlè bliye si achiv yo la. Lè Muscadin rive anlè a, Didier di pa gen bagay konsa e misye te menm tire yon katouch sou pretèks ke li pa konnen sa ki te ka rive. Alòske gen jèn fi ki te nan espas la ki pale a 2 polisye nan Port Salut ki konfime jisteman nèg yo te nan espas la se nan yon pòt dèyè yo pèse yon tòl ke nèg yo lage pye yo kouri. Paske yo te nan otèl la yo tal bay medam yo tal ba yo plezi. Nou sonje bagay sa. Komisè Richemond misye pran la près etc pou l demanti Muscadin okontrè l atake Muscadin misye di son kestyon de dwòg Muscadin tal jere. Pou montre n kòman Ayiti difisil. Eske n konnen menm Richemond ki te monte o kreno, misye tounen jounalis kal pala Didier, m pral fè n tande paske achiv yo la. Yon lane aprè, menm Richemond sa pral konfime ke li antèn li te ba li boutba te nan Sid. Ki sa n konprann? Ayiti difisil e n poko ap sòti kote n ye la. Ann tande kòman sa te ye avan e n pral tande reyaksyon Richemond te genyen e kisa misye vin genyen kòm reyaksyon jodi a. Alòske nou pral gade kòman misye t ap pale de Didier pou l te kapab imilye Muscadin. 1 an aprè misye pral konfime ke Didier se yon machann dwòg li ye. Son peyi difisil. Tande, tande. M pral fè n tande la, kòman misye t ap pale avèk Didye, s on bon sitwayen, etsetera, Didye, misye s on nèg ki nan leta, s on anplwaye nan sistèm jistis la, etsetera, okontrè, misye te transfere nan pakè de Kay, tout bagay sa yo, sa di misye t ap vann nou Didye. Pou l te kapab krache sou travay Muscadin. 1 an aprè, misye pral konfime 2 bagay, misye pral konfime 1, antèn li te bay ti bout bate nan Sid, 2, misye pral konfime Didier se yon machann dwòg, kòmsi se yon nèg ki gen abitid ke non l toujou ap site nan kesyon ti dwòg. Epi l pa t arete l? Rete! Ann tande Richemond non avan, kounye a Richemond refè sifas, kounye a li kòmanse jwenn espas pou l pale, li Richemond se bon moun serye, epi l kontinye ap krache sou Muscadin, kounye a ekip li kòmanse ap frape, yo kòmanse ap fè kanpay, m tande l pral kandida, nan Sid. Alòske li gen dosye sa a, ou wè laprès, li gen dosye yon jounalis ki se Tess Garry ki pandye sou do l jiskaprezan. Gen plizyè akizasyon sou do misye. M ap gade yon nèg la a, kòman misye rele ankò m bliye non misye, k ap montre tout do l, k ap esplike ke kòmsi piki pwazon ke nèg yo te ba li nan Okay. Se pou montre n ke Ayiti pa piti. Ayiti son peyi. Lè m di n peyi a difisil la, n panse se blag m ap fè. Non! Milor Dodie, m ap gade tout do misye k ap monte, k ap esplike piki pwazon nèg yo te ba li. M sonje jisteman, yon pakèt revelasyon k te fèt, pami yo Chito. Pierre Ricard Aubin, kisa misye te di nan mikwo jounalis? Enben, koute la sosyete, ou panse n ka fon peyi konsa?